Èske w te konnen sou kiyès pou w konte lè moman difikilte w yo, lè moman eprèv ou yo, lè moman ou pa kapab ankò? Èske w te konnen sou kiyès pou w konte? Enben, m vin di w aswè a, nan Sòm 62, David ekri pou l di, Konte sou Bondye sèlman. Lè moman difikilte w yo, lè moman eprèv yo, lè moman ou pa kapab yo, konte sou Bondye sèlman. David ekri Som 62 pou l di, Se sou Bondye sèlman mwen konte, paske se li menm k ap delivre m. Gen moun ki konte sou yon fanmi, gen moun ki konte sou zanmi, men m vin di w aswè a, ou pa bezwen konte sou zanmi, ou pa bezwen konte sou fanmi, men konte sou Jezi pito. Paske pèt ti pwoblèm ou genyen avèk yon zanmi, malgre w te fè byen pou li, mil an san tan, l ap gentan bliye l. Men Bondye pa janm bliye, Bondye p ap janm bliye w. E sa k fè m di w, Pa konte sou zanmi, men konte sou Bondye pito. Se sa k fè, nan Som 62, David di, Se sou Bondye sèlman pou nou konte, paske se li menm ki ka delivre nou lè nou tonbe nan moman, sitiyasyon, moman lè ou pa kapab, moman lè pwoblèm yo parèt devan je ou, lè ou pa wè moun pou rele. Paske gen de moman ou konn rive nan lavi, ou konn santi ou vle dekouraje, ou konn santi ou vle bay vag. Menm video aswè a konte sou Bondye paske Bondye pa konn lage moun nan wout Bondye pa konn anbandone moun nan wout Bondye pa konn kite moun nan moman difikilte yo esak fè David di se sou Bondye sèlman pou nou konte paske gen de sitiyasyon mè byeneme ou tonbe ladann gen de maladi gen de pwoblèm wap travèse si te pa Bondye ou konfye se te pa sou Bondye pou konte pa gen lòt moun ankò kap fèl paske gen de moun Ki konn ap travèse, ki konn gen yon pwoblèm, ki konn gen yon maladi. Maladi moun nan genyen an, menm doktè konn di, a pa gen tretman pou ou ankò non. Doktè konn di, a pa gen espwa, men Bondye toujou gen yon dènye espwa. Sa doktè di pafwa, se pa sa Bondye li menm li di. Se sou Bondye sèlman pou nou konte. Gen de moun tou pafwa, se lè yo rive nan espas nan. espas kote yo preske mouri kote ke kòmsi souf yo preske ale yo pral chonje kiyès Bondye ye esak fè map di ou gen de kote ou ye se lè ou tonbe nan moman sitiyasyon lè ou kouche sou kabann lopital la ou pa gen moun ou nan sal doperasyon an se lè sa ou pral konprann ki valè Bondye genyen. Se sak fèm diw konte sou Bondye paske Bondye pap anbandonew ou nan dòmi Bondye la ou nan je klè Bondye la wap kriye Bondye la malgre moman difisil Bondye la e Bondye toujou rete Bondye pa gen anyen kap ka chanje Bondye Bondye ap toujou rete Bondye mè byen eme si nou pa konte sou Bondye pa gen yon lòt ankò nap ka konte sou li si nou pa konte sou letènèl dè zame pa gen yon lòt moun ankò nap ka konte sou li se sak fèm vin diw menm jan sòm 62 di se sou Bondye sèlman Pou nou konte lè moman eprèv yo, konte sou Bondye, pa lage espwa w sou lòm, paske lòm ka lage w jodi a demen, men Bondye ap la pou tout tan, lòm se pasaje yo ye sou latè, se pase tout bagay ap pase, men Bondye la pou tout tan, se sak fè map di w aswè a, ou menm ki poko gen Jezi, ou menm kap travèse de moman difisil, ki santi chay yo twò lou nan do, ou pa jwenn moun pou rele, pa gen moun ki pou ede w pote l, Jezi di nan pawòl li, Venez à moi, vous tous qui est fatigue, Malgre w santi w pa kapap, malgre w santi ou pa konn wout pou w pase ankò, Bondye li menm l ap rele w, Bondye vle ede w, Bondye vle ede w pote chaj ou a, Bondye vle beni w, Bondye vle fè wout ansanm avè w. E sa k fè l di nan Ezayi 55, li di, Vini, nou tout ki swaf dlo, men dlo, nan Jezi gen yon sous dlo k ap koule. ki bay lavi etènèl, ki ka retire w nan peche, ki ka chanje pèn ou yo, ki ka chanje tristès ou yo an jwa. E sa k fè m ap di w aswè a, ou menm ki poko gen Jezi, prese vin jwenn Bondye, paske lè w anba zèl Bondye, kafe w pa ka koule ak ma, ou pa menm jan avèk yon moun ki san pwoteksyon, Lè wap mache avèk Bondye e ou se yon moun ki chaje avèk pwoteksyon paske Bondye di li pap janm abandone pitit li nan van, li pap janm abandonew nan moman tanpèt li yo, lap toujou la ansanm avèw. Mwen vin diw pran kouraj, kenbe pye Bondye malgre moman difisil, kenbe pye Letènèl dezame malgre ou pa wè wout pou pase, kenbe pye Bondye malgre dlo nan je, kenbe pye Bondye, vin jwenn li, konte sou li sèlman paske se li menm ki sous ki ka delivrew ki ka lave tout pechew. Konte sou Bondye pa konte sou lèzòm, konte sou Bondye sèlman, Som 62, konte sou Bondye sèlman, paske se li menm ki ka delivre ou, se li menm ki ka fè tout bagay pou ou, ke Bondye beni ou aswè a, ke Bondye pwoteje ou, ke Bondye gade ou menm kap travèse de moman difisil, ke Bondye ankonpanye ou nan tout sa wap fè, ke Bondye kenbe ou, ke Bondye fè ou konprann kiyès li ye, ke Bondye beni ou.